Alelouya mèsi seyè nou jwe pè selès nan jezi kris papa nou ki nan syèl yo nan lè sa nou remèsye w nou di w mèsi pou gras ou pou amou ou konpasyon pou sa w fè pou nou e pou sa w ta kontinye fè pou nou nan lè sa seyè e kote ki nan lè sa n ap leve pèp ayisyen an nan prezans ou seyè Nou mande w va ba yo viktwa si yo va ba yo lapawòl ou va ba yo fòs ak kouraj pou tout sa yo gen plan fè e pou tout dosye yo gen Seyè pou kapab kanpe nan e pou yo kapab rezoud Amèn Bondye beni nou. Maten an espesyalman nou rive pou n salye pèp ayisyen an. Frè m, sè m yo cheri, nou salye nou. Nou konnen kiyès moun deja, se te frè Fedlè Domelis ki avèk nou. Nou se ayisyen e n ap toujou rete ayisyen dan le non de Jezi. Maten an, nou konnen ke nou pa gen yon lòt otorite K'ap dirije pou nou. Se te Letènèl dè zame. Malgre nou genyen yon prezidan materyèl sou latè ki se Ariel Henry ki te premye minis men ki vin rive kòm chèf gouvènman. men nou wè ki pa gen sa yo rele langaj ki pa vle pale pou pèp la. Men nap mande ou menm ki la ki fè pati pèp ayisyen an, an kèlkeswa andwa ou ta kapab ye de le mond antye, nap swete ou gade video sa e tande sa nou pwal di a. Kote ke nou menm an Ayiti. ki nan nesesite dlo pou n travay e kote ke pèp wanament la ouvri inistriktiv sa pou nou kapab jwenn dlo pou n travay pou nou kapab jwenn manje pou timoun an nou yo e pou pitit a pitit an nou yo pou zansèt nou yo kapab jwenn. Nou mande pou Ariel Henry fè tout mwayen posib pou yo kapab kanpe avèk gouvènman Luis Abinader la, pou yo kapab sispann fè de bagay ki enposib, pou yo kapab antre nan sa ki posib yo. Paske kote ke n ap fouye yon kanal, gade kòman pèp la rayisab, malgre yo fin pran 11 kanal, yo leve pou yo bare dlo a. Yo pa vle dlo a fonksyone pou nou menm pou nou jwenn pou nou mete nan kanal pa nou. E pandan ke yo menm yo gen 11 kanal nou menm nap fouye yon sèl. Koman nou panse nap viv avèk vwazen sa vwazin sa ki se peyi vwazin nou. E nan tout sa kap fèt san pèp ayisyen an yo pa anyen. Nap mande nou menm pèp ayisyen pou nou pwan angajman nou, pou nou pran sa kòm chaj pou nou rete pou n fè kanal nou e pou gouvènman an kapab toujou rele gouvènman dominiken an pou yo kanpe sa y ap fè a. Paske rasis la vin twòp lakay Dominik yo, lakay Luis Abinadel. Nou gen yon bann otorite an Ayiti, yo pa fè lòt bagay se sèlman pwan lajan plen kay yo, fè biznis lòt peyi an Repiblik Dominikèn, Etazini, tout peyi Kanada. Men pa bliye yon sèl bagay map di nou. Fèy bannann nan li ale kote li vle. Men lè lap mouri pa vin mouri lòt kote li vin mouri nan pye bannann nan. Mwen oblije voye mesaj sa bay oligat kowonpi yo. Nap fè yo konpwann nou se pèp ayisyen e nap toujou rete pèp ayisyen. Nap di yo fèt atansyon avèk pèp la. Yo oblije ap fè tout sa ki enposib pou Ayiti pa devlope. Yon sèl bagay pa bliye si tout Ayisyen met tèt ansanm nou pa gen peyi nou pap bat. Nou pa gen moun nou pap mete deyò nan peyi nou. Se sak fè ke anpil nasyon yo pa vle ayisyen ini yo pa vle yo gen tèt ansanm le jou nou gen tèt ansanm nou va gen peyi ki ka fè fas avè nou menm se sak fè nap mande pèp ayisyen ann met tèt ansanm e nan lè sa Nou salye pèp Wanament la. Nou salye pèp Gwo Mòn nan. Nou salye pèp Otoudinò, Okap, Ayisyen Pòdepè, Fòlibète, Pò Opwens, Mibalè, Jakmèl, Hench, Sen Mak nou salye e nou salye kat kwen peyi a. E nou salye tout dyaspora k ap viv nan lemond antye, nou salye w, nou mande w ann met tèt ansanm. Ann met tèt ansanm pou peyi nou kapab avanse. Paske lajan, se li k chèche lajan. Pi gwo bagay leta fè, yo resevwa taks nan men nou, tout sa n ap fè yo resevwa, men yo pa vle envesti pou nou. Yo pa vle met tèt ansanm pou peyi nou an avanse. Se paske leta sòt. Pandan ke yo demontre yo gen lespri men yo sòt paske lè nou gen manje nou bati plis kay, nou gen plis pwojè enben leta jwenn plis kòb. Men yo pa oblije met tèt ansanm pou n avanse yo pito vòlè kòb peyi a. Men yon sèl bagay map di nou pa bliye Jezi Kris la li egziste lap gade tout sa kap fèt. Ti malere pa ka dòmi nan kay yo oblije ap soti bandi ap fè yo soti. Gwo nèg ki gini nan gouvènman ki gen kòb yo oblije ap peye bandi kòb pou pran de zòn, pou pran de komin avèk zam men n ap mande w pa bliye tout sa k ap fèt Bondye gen pou l pale. Ou menm k ap mete zam nan men bandi Ou menm kap Fe peyi a fe bak. Bandi yo yo inosan. Yo inosan. Men ou menm kap fe de bagay ki enposib pa bliye Bondye gen poul pale. E map di nou sa, pran prekosyon nou. Si nou pa sispann plen peyi.